Salut mes chéris, mwen espere ke nou anfòm. Avan m kòmanse videyo a, m ap pran tan pou mwen remèsye chak grenn abòne m yo an patikilye ki pran tan yo, ki like, m ap di nou mèsi, ki kòmante, ki pataje, m ap di nou mèsi. Ebyen, ou menm k ap gade videyo sa, m espere ke se videyo sa ki fè w abòne avèk chanèl la. deja merci et bienvenue pa bliye peze ti kloch la retire sou personalize metel sou tout a chak fwa mwen poste yon video pou kapab jwenn li monte sou telefòn ou Ebyen mes chéri jodia mwen pote ti desè pou nou depi map pote desè pou nou paske li vrèman rentable ou kapab fè lajan avèl M panse videyo sa yo ap vrèman vrèman vrèman enpòtan pou anpil moun. Ou kapab fè lajan w, ou chita lakay ou, ou fè lajan w avèk li, ou nan fakilte a, ou ka fè lajan w, ou nan lekòl la, ou ka fè lajan w avèk jan de ti desè sa yo. Ebyen cheri m yo, kisa ke mwen ap pote pou nou? M jodi a mwen pote yon, ma pote yon ti desè pou nou ankò. Ebyen, ki sa ke m ap gen bezwen pou m fè li? M ap bezwen chokola. Jan nou kapab remake a, sa se chokola. Sa se Nestlé ke m ap itilize. Sa se yon krèm lèt ke m ap itilize. Sa se yon ti palito ke m ap itilize jis pou mwen kapab fè desè sa. Apre sa, m ap gen bezwen ti kòp sa yo. Ou menm ou kapab itilize ti kòp ki pi piti. Sa pral depan de kantite kòp w ap vann li. Ou byen sa pral depan de kantite ya ke ou bezwen, fòm ke ou vle a. Apre sa, ou kapab bezwen yon ti sik, yon ti ji. Mwen menm, ou ka itilize. Grenadya, ou ka itilize sitron, ou ka itilize um, zoranj, nenpòt. Etan donè ke ou ap fè chokola, m panse ke li ta preferans pou m itilize yon sitron, ok? Ebyen, mè cheri, ok. Konya la, an n kòmanse, nou pa fè videyo a twò long. Like video a pou mwen Like video a avan menm ke w fini gade video a Like li pou mwen paske nou fè efò nou fè efò mes cherie Like video a jis pou ankouraje m ok pou nou kapab vin avèk plis video pou Ok cherie m yo kisa m pral fè m ap itilize wè rèd la m te gentan tou fonn chokola mwen an nou kapab remake. Li deja tou fon deja kounye a la kisa mwen pral fè mwen pral pase chokola m nan anndan kòp sa ke mwen genyen an ok nap swiv avèk mwen mwen pral sal anndan li ansanm avèk li paske Nan lavi sa a ou dwe kreye sitou avèk moman maladi a, anpil moun chita lakay yo, ou kapab epi li vrèman fè cho, ou kapab itilize jan de ti desè sa yo, ou kapab vann ansanm avèk etidyan, avèk timoun ki chita, timoun ki nan kay. Ya yo vreman enteresan mes amours ok la nou kapab remake wè tout anndan li mwen sal tout anndan li ansanm avèk li ok nou wè ma fè sa pou tout apre sa pou m kapab mete li nan frizè jis pou li kapab sèk pandan kèke minit alò paske m panse l ap pran kèke minit jis pou li kapab jis pou li ka sèk nan frizè pandan kèke minit ok ma cheri m ap fè sa pou tout ou menm k ap gade videyo a ki poko abone a chanèl la m ap mande w pou abone a chanèl la epi Like videyo yo, se konsa ke wap kapab ankouraje nou nan travay ke nap fè a. Ok, nou wè? Jan ke m sal li, andan, ma fè sa pou tout. Sa se youn ke m pral ajoute li nan frizè. M ap pran dezyèm kòp mwen an, m ap fè menm jan pou li. Li vreman senp pou fè, se pa yon bagay k ap pran anpil tan, se pa yon bagay ou kapab chita lakay ou. Haa ou prepare sa e ou mete l nan frizè de tanzantan ou kapab pran l ou manje yo vreman enteresan ti bagay pou fèt mari ou fèt menaj ou kapab sipriz li ak jan de ti desè sa yo ki vreman enpotan ou konprann ki vreman enteresan Vreman enteresan. Mezanmi, ak kami reset, nan pa pran bon ti bagay, ki pou gate, menaj nou, mari nou, ya, tout moun, nou kompran? Anmize bouch ti moun yo, de di nou sa nan, Wè, nan entwodiksyon videyo m yo, n ap jwenn bon ti desè, bon ti bagay, jis pou nou kapab fè lajan nou e fè menaj nou, mari nou, sipriz avèk jan de bon ti bagay sa yo. Ok mè cheri? M ap fè sa pou tout, m pral mete li nan frize. Ok cheri kounye a la mwen mete mè cheri Ok kounye a la mwen mete kòk mwen an sèk nan frizè Kounye a la mwen m ap bezwen yon bòl m pral ajoute krèm lèt mwen an.

Demi ti kiyè e ju la zoranj mwen an. M ajoute yon ti kas tou piti ladan. M pa ajoute anpil. Nòmalman, nou te kapab itilize yon batèz, nou te kapab itilize yon blendè. Mwen jis pa itilize youn ladan yo, mwen jis itilize. yon kiyè. Mwen pral bat li. Poukisa mwen itilize yon kiyè? Pou yon moun ki pa gen ni kouran, ki pa gen ni batez, ki pa gen, petèt ki pa ta gen yon frij, yon blender, mwen jis itilize men mwen jis pou mwen kapab fè li. Pou tout moun kapab. Ou wè li vreman senp a fè ok. Se ji sa ke mwen itilize kounye a la nou pral bati. Mwen itilize yon nesle, yon krèm lèt. Nou pral bati ansanm avèk mwen.

Jis pou tout ka byen melanje. Ok kounya la mwen fin byen delye li epi ou kapab itilize plis engredyan si tout fwa wap fè yon kantite ou kapab itilize plis engredyan mwen se um, yon nesle m itilize avèk yon krèm lèt paske mwen pa fè anpil ok men cheri. Ok men cheri kounya la mwen retire yo nan frize oubyen si tou fwa ou pa gen frize ou ka itilize frijidè. Mwen retire yo, nou wè andan yo. Li vreman sèk. Sa nou wè tou li yo vreman sèk andan yo. Kounya la kisa ke m pral fè? Mwen pral ajoute krèm lèt mwen an avèk nesle mwen an anndan yo, ok? Nou wè? M ap fè sa pou tout.

Ok cherim yo kounya la kisa m pral fè m pral itilize ti palitom nan nou wè kounya la kisa m pral fè mwen pral pase chokolam nan ladann nou wè m pasel ladann epi mwen ap ajoute li map ajoute li. nan mitan nan mitan desya mwen an ok se sa ke mwen pral fè nou wè m ajoute li nan mitan ok mwen fè sa pou premye a m ap fè sa pou dezyèm nan mwen pase l ladan l nou wè mwen pase l ladan l epi m ap ajoute li nan mitan l ok m ap fè sa pou tout kounya la kisa ke m pral fè m ap ajoute l ladan nan mitan l kounya kisa m pral fè mwen prale ajoute M pral ajoute rès chokola sa kem te genyen an, rès chokola sa kem te genyen an, map ajoute li nan mitan li ok. Map ajoute li sou li ok. Map ajoute li sou li. Map fè sa pou tout ok mes chéri. Ok. M ap fè li pou tout. Pa okipe nou, malgre nou wè l bay la sal. Pa enkete nou. Apre sa, mwen prale depoze li nan frize ankò epi nap wè rezilta final mwen an. Mwen fè sa pou tout, ok, mè cheri? Mwen fè sa pou tout. Ok.

Rezon ki koz l ap toujou tonbe paske yo poko vreman solid. Yo poko vrèman solid, yo likid toujou, y ap toujou tonbe mè cheri ok. Y ap toujou tonbe nan paske yo poko vrèman solid ok mè cheri. Y ap toujou tonbe, pa enkyete nou si l ap tonbe. Ok, kounya la m fini, mwen pral ajoute li nan frijidè. Mwen ajoute li nan frijidè, m ap fè sa de suit an suit pou tout. M pral fè sa tou, menm jan ke mwen pral ajoute li nan frijidè, apre sa, n ap wè rezilta final mwen an. Ebyen mes cherie kounya la mwen retire yo nan frizè ebyen kounya la mwen prale koupe kounya mwen koupe li mwen prale retire Mwen fè sa pou tout, ok? Ok, mè cheri, vwala sa se rezultat desè mwen. Nou wè jèl soti, lè mwen fin retire kò. Vwala mes cheris sa se rezita final mwen an sa nou wè jan li byen kuit nou wè sa se rezita sa nou kapab toujou anvlope li nan yon ti papye jis pou nou kapab vann li ok mes cheris. fè lajan nou, fè l lakay nou, pou nou bwè, pou nou anmize nou trè byen ok, li vrèman bon ok, al eseye resèt la napre wè nan yon lòt videyo tchaw tchaw a byento nou wè.